Renmen bakop. Wan ba boule bakop. Si m te nan kont avèk leta m tap boule bakop. Nèg yo pran bagay leta men sa yo vin fè ansanm avèm. Mèt ak tè a yo kou ekipe. Si m te nan kont avèk leta. Imajine ou byen nou pa kab goumen avèk yon fòs bandi. Nou menm nou se timoun zòn nan. Ou wè pi fò nèg ou wè kap goumen avè nou ki tap kòmande mayani yap touye moun mayani nèg sa yo pa timoun mayani. Ou wè nou menm e la m fèt e la m grandi tout moun konn reyalite a deja. Nou menm nou pa la pou n fè abitrè. Nèg sa yo fin pran cha yo voye cha blende bay nèg yo. Cha blende sa yo pa vin itil anyen. Ou konn sa yo fè? Fè kouvèti pou nèg yo, kanpe machin, fouye moun mande yo kòb. Yè la yo pran nenpòt plizyè moun nan transpò chik. Yo kanpe machin nan y ap mande l kòb. Yon fòs legal ki ap goumen ak bandi. E pa sitire pou y ap sitire lòt gwoup gang. Paske si w se yon fòs legal ou pa ka ap fè kouvèti a bandi pou w ap fè kidnapin. Kidnapin nèg yo te sipoze kite l pou nou kòm e sa yo te ba nou. Yo toujou di oh nou menm ki kidnapè, nou menm ki sesi, nou menm ki selòt bon. Jounen jodi an kòm tout moun vin wè l nan degrenn je yo. N ap goumen la, nou vin Mayani, nou se timoun Mayani tou. On jou, on moun poko janm di yo kanpe on machin yo pran on moun, e nou fouye on moun e nou janm mande on machin kòb pou n ap goumen kont nèg yo rele lapolis yo. Imajine w byen, si de gwoup gang ap goumen, sa sa ap fè la? Tout moun pa konnen mikmik lòt pil polisye sa wè gang yo ye? Gen nèg yo fouye nan lapolis se pou kouvèti lòt gwoup gang wi yo fouye nan lapolis avè di depi nèg la gentan gwoup gang yo fouye nan lapolis se la pou kouvèti pou lòt gwoup gang parèy li imajine w byen m se timoun zòn mwen mwen vin nan zòn mwen m pa fè moun zòn mwen abi m pa boule kay nan zòn mwen m ap goumen m pa antre ti sous Eskim touye moun ti sous. Eskim boule kay ti sous non sak fèm pa boule kay ti sous paskem gentan konnen mpa la poum fè abitrè e mpa la tou pou map detwi menm moun zòn nan ankò paske nap goumen kont moun ki an afavè nou nèg yo fè papam mawon yo fè fanmim mawon imajine w byen nèg yo boule kay mwen yo kraze kay mwen mpral moutre w kay mwen anlè a. Sam fè ti sous bal la kay polisye sa yo, eskim boule kay yo. Gen polisye mwen jwenn paran yo nan zòn nan. M pa di paran yo, m di paran yo mèt alèz. Menm pitit yo gen nan pil polisye ki anlè yo, wap wè yo stil toujou ret anlè paske m toujou di yo, m pa an afe ansanm avè yo, ni m pa an afe a pitit yo, e pitit yo k fè nou mal. Nou menm nou pa la pou n fè moun mal. Ann ale. Traktè sa. Ou wè sa? Se traktè lapolis. Yo bay bandi pou vin goumen ansanm avè nou. Ou wè l? Filme l byen. Wap wè.

Wè si mal moutre w lakay yo, wap wè menm anyen m ba yo, menm boule m ba menm boule lakay yo menm. Tout bagay yo nou still deboure kay yo, wap wè gen ki gen bal, bal manch long lakay li, li gen bal 12, nèg sa w te gen 12, m konnen nèg sa w te gen yon 12. Si w son fòs legal, ou gen 12, sa w fè 12 sa, w tap kreye gang? Nèg yo gen plizyè inifòm lakay yo, pandan gen nèg m konnen ki krèm, genyen ki idmo, genyen ki simo. Ou gen inifòm BLTS laka ou? Ou pa nan BLTS? Ou idmo gen inifòm ti krèm? Swat, kote ou jwenn inifòm sa yo? Bagay sa ou pap janm di l, wap wè gen inifòm wap wè kòmsi lè yo pran ou nou menm nou pran yo inifòm sa yo e boule n boule yo. Bagay di n pa fokis sou yo tankou pou moun pa di e nou menm kap bay latwoublaj nan zòn nan. Wap wè gen anpil machin kap fonksyone depi cha a vini. Wap wè gen anpil moun ki bay zòn nan limit li e pou cha a. Paske nèg sa yo lè yo nan cha yo yap pede pran moun dèyè do simityè wè yo pa janm pale pawòl sa non pa gon jounalis ki janm pale l dèyè do simityè la son wè yo rele l dèyè do simityè bon dèyè yon do simityè nèg yo tou fè yon simityè chak moun kap sot mayani depi yo konnen w sot mayani yo pran yo touye w yo touye plizyè ti jèn nan zòn nan deja pran yo dèyè do simityè touye w bon men moun ti sous nèg yo touye imajine w yè Gen jounalis kom gen anpil jounalis tou e gang yo ye sa fem di yo e gang yo ye yo toujou ap pale an favè de moun ki pi proch yo gen yon neg m tande kap pale nan radio lap pale o karavann sesi karavann se lot bò o neg ki te konn ap goumen nan karavann ba la kounya karavann ba ka goumen men premye fwa lem te vini an m te kite zòn nan Dèske m te wè ap gen twòp batay, m kite zòn nan. Yo te di Karavan kouri dèyè n. M dakò, kòm e menm nou menm nan toujou m pa gen pwoblèm. Paske lè Karavan te t ap fè dezòd e yo menm arive vin kraze kay lakay mwen, m te dakò akòz de moun zòn nan, akòz de fanmi ki te nan zòn nan, m kite zòn nan. Men kounye a lè n kanpe ap goumen a nèg sa yo kounye a, Yo di karavan pa gen nèg pou n goumen. M ap di nou mèsi paske menm nou menm ankò ki ap peye nèg sa yo lajan pou y ap goumen kont n, kont timoun zòn yo ankò e menm nou menm tou nou bezwen biznis Kafou yo mache, n ap kouri dèyè menm jèn zòn nan ki ka revòlte pou menm pwòp moun zòn yo ankò. Nou toujou di e nou pa bon. M pa gen pwoblèm. Kòm e leta ki bay nèg yo cha blinde ki pou vin goumen a menm timoun zòn, timoun lakay yo, m pa gen pwoblèm ak sa paske imajine w byen yè m ap fè yon videyo, nou fè yon videyo si w wè nèg a sapat nan pye l a yon bout pantalon k ap monte yon cha blinde, sa sa vle di si m ap goumen a lapolis nèg a ap abiye an wè pito nèg yo te met inifòm lapolis sou yo m gentan konnen a lapolis m ap goumen nèg la yon zèl boyo nan pye l wi. Nèg la vin kanpe nan lari an l pran men moun nan yon pappadap yo fè yon pappadap kanpe pou yo vin bare lari pou yo pa met pye yo atè non fè pappadap la vin kanpe fè moun yo desann pou yo vin bare lari si n ap goumen pou yon pèp nou pa ka pran pèp la ankò pou n ap mete l kanpe pou l vin bare yon lari pou bandi n ap met pye nou atè met kran nou met pye nou atè pou n desann nan yon lari pou pèp la wè nou menm k ap goumen la e pèp la n mete nan goumen wi mesye. E pa e pa nou menm kap goumen nou met pèp la nan goumen. Imajine w byen konbyen moun Miami nou wè nou pran nou vin fè fon antèn pou nou nou pran bò lari an nou vin fèl bloke lari pou nou. Konbyen moun Miami ki ou janm tande yo di w yo yon pèp vin parèt sou yo yo vin mande yo kòb. Manti. Nou menm nou pran pèp la mete yo devan ba yo presyon si yo pa vle nap tiye yo ba yo manchèt. Manchèt la sa li ti pèp yo paka menm rive menm la sou ray la sa li til nap pran pèp la nap metel goumen si nap goumen pou yon pèp pèp la pa sipoze goumen epoun di pèp la ret lakay li nou menm nap goumen pou yon pèp ou wè nou menm sa n fè nou pa janm pran pèp bò lakay nou menm met ansanm avè nou nou menm nou met brenn nou nou se timoun zòn nou kanpe poun goumen pou zòn nou pèp nou pa gendwa menm rive la ansanm avè nou yon gòl manchèt dèyèl manchèt nou ap nan men sòlda nou men pa nan men pèp nou nou menm nou goumen pou pèp nou pa detwi pèp tande. Gade. Wè. Lage. Wè. Al lakay nèg sa w ap wè tout fanmi nèg sa yo toujou ap fonksyone, gen fanmi nèg sa yo ki toujou ap fonksyone nan zòn nan. Wè. M al lakay polisye sa yo, w ap wè m wè fanmi yo. Map di fanmi yo rete m pale ansanm avè yo paske ba fanmi yo k fèl esa map pale ansanm avèk nèg yo m toujou di yo sa m toujou di nèg yo yo gèlè te fèmen nan akademi epa akademi yo tal pran enfòmasyon nèg sa yo tal rantre nan lapolis pou yo defann gang parèy yo imajine w byen si w pran enfòmasyon yo toujou di w lontan lè w wè gon vye grenn ki pa bon lè lapolis antre lapolis la al chache l li pa jwenn li li mèt wè fanmi l li kite l epa kounya depi nèg la tande yo di w bandi l antre lakay w tout moun li jwenn. Li touye l. Pandan se tan e pat lot lapolis pou lap touye moun. Se mwen pa bon wap chache m. Ou pa jwenn mwen wap bay wap chache bon enfòmasyon sou mwen. Men sim nan kont ansanm avèw vin lakay mwen wap touye fanmi m. Saw vle dim pala mwen menm. Lèm jwenn fanmi paw tou mwen menm sim sim son iletre m tap aji menm jan ansanm avè nou.